sou jounal Le Quotidien 509, nou kontan rejwenn ou pou prezantasyon sa, non pa m se Ronald André pou sèvi w. ULCC lanse yon avi rechèch pou ansyen direktè jeneral FNE a Ronald Joseph. Vwayaj nan Qatar, anpil anons, yon ti kras enpak konkrè pou Ayiti. Polis nasyonal la avèti sou yon reaparisyon nan ka vyòl ak kidnaping. Lapolis deklare li repouse gang 400 mawozo ak chen mechan yo nan Taba. Nouvo eskandal nan pnh lan, plis pase 6,000 pwomosyon konsidere kòm iregilye ant 2024 ak 2025. Vil Okay akeyi premye vòl entènasyonal li ak IBC Airways, epi plis pase 300 mil ayisyen ekspilse soti nan Repiblik Dominikèn nan 10 mwa. Detay sou prensipal enfòmasyon sa yo avèk anpil lòt se nan kèk segond. Inite lit kont koripsyon, ILCC, bay yon avi rechèch lendi pou Jean Ronald Joseph, ansyen direktè jeneral FNE a. Anons sa a te pibliye nan kad yon ankèt kriminèl ki ap kontinye pou swadizan abi pouvwa, detounman fon piblik, move itilizasyon. jesyon byen antrepriz yo ak antrav lajistis. Daprè ULCC, aksyon sa a baze sou dispozisyon atik 11, paragraf 2, nan dekrè 8 septanm 2004 lan ki te etabli enstitisyon an. Atik sa a otorize Direktè Jeneral la pou mennen ankèt sou ofans koripsyon, rasanble prèv, idantifye moun ki komèt zak yo epi mennen yo devan lajistis. Tèks legal la presize ke, si sa nesesè, ULCC ka mande asistans lapolis. Òganizasyon an envite nenpòt moun ki gen enfòmasyon sou Jean Ronald Joseph pou kontakte Sèvis Apwopriye Polis Nasyonal Dayiti, pnh, nan nimewo ki nan avi ofisyèl la. Lòt nouvèl, konseye prezidansyèl Laurent Saint-Cyr prezante yon evalyasyon sou dènye misyon li te fè nan Qatar lendi pandan yon konferans pou laprès ki te fèt nan vila dakèy kòdonatè konsèy tranzisyon prezidansyèl la deklare ke li te rankontre ak plizyè patnè entènasyonal ak zanmi Ayiti pandan vizit ofisyèl sa. Daprè Misye Saint-Cyr diskisyon yo te santre sou ranfòsman fòs represyon gang yo, sekirite nasyonal, èd imanitè ak pèspektiv envestisman ann Ayiti. Msye St-Cyr te rapòte tou ke Premye Minis Qatar a te konfime ke yon kontribisyon apeprè 10 milyon dola pou sipòte GSF lan, an kòdinasyon avèk gouvènman ameriken an. Li te endike ke li te rankontre, pami lòt moun, Prezidan Kenyen an, William Ruto, Chaje Dafè ameriken an ak yon reprezantan Wayòm Ini ki te repete sipò peyi li patikilyèman nan domèn lasante. Ayiti Ensekirite, Polis Nasyonal Dayiti bay alèt sou yon ogmantasyon enkyetan nan vyolans grav nan peyi a. Nan yon deklarasyon Direksyon Kominikasyon pnh lan pibliye, enstitisyon an rapòte 6 ka vyòl sou minè, kèk ladan yo patikilyèman chokan e ki enplike papa abizè. Komisarya Polis Dèlma 75 ak. 33, yo te rapòte plizyè kidnaping tou, sa ki konfime nesesite pou plis vijilans, ni nan men polis nasyonal la, ni nan men piblik la. Aksyon kriminèl sa yo mete aksan sou defi sekirite sosyete ayisyèn nan kontinye ap fè fas. Anplis entèvansyon polis yo, rapò a mansyone plizyè trajedi sosyal tankou 5 suisid ak 4 aksidan trafik ki anrejistre nan yon ti kras tan plis pase yon mwa. Daprè Dicop, evenman sa yo demontre konpleksite sitiyasyon ke ajans ki aplike lalwa yo dwe adrese chak jou. Dicop la mete aksan sou ke envestigatè pnh yo ap kontinye ankèt yo pou idantifye epi arete moun ki komèt zak sa yo. Pou jwenn sekirite, pnh lan anonse li te mennen yon operasyon nan dat 7 ak 8 novanm 2025 nan komin Taba ki te vize gang yo konnen sou non 400 Mawozo ak Chen Mechan. Entèvansyon sa a dirije pa Direksyon Depatmantal Lwès 2, DDO 2, te gen pou objektif pou repran kontwòl sèten zòn otorite yo te jije ki gen twò gwo risk. Dapre yon deklarasyon ki soti nan Direksyon Kominikasyon Polis lan, operasyon an te pèmèt yo repran kontwòl entèseksyon Marasa a kote estrateji ke gwoup ame yo regilyèman konfwonte. Pnh la rapòte tou ke 3 moun yo idantifye kòm manm gwoup ame sa yo mouri, plizyè lòt blese epi yo te sezi yon machin. Yo te toujou tande kout zam samdi 9 lan nan kèk katye ki ozalantou yo. Pnh la atribiye tire sa a tankou divèsyon ki sot soti nan manm gang nan lòt zòn nan depatman Lwès lan. Sepandan, fòs polis lan kenbe ke sitiyasyon an kounye a anba kontwòl epi trafik la rekòmanse sou pon Taba. Entèvansyon sa a fè pati yon seri operasyon ki te fèt nan dènye semèn yo nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, patikilyèman nan Simon Philippe, kote yo te rapòte afwontman tou. Lòt enfòmasyon nan kondanse a, Fòs Ame Dayiti, FADH, resevwa premye pakèt 7 machin blende pou transpò twoup samdi pase a. Seremoni ofisyèl remiz lan te dewoule nan biwo premye minis lan, prezans premye minis Alix Didier Fils-Aimé, konseye prezidan Leslie Voltaire, minis jistis ak sekirite piblik lan Patrick Pélissier ak minis defans Jean Michel Moïse. Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé deklare akizisyon sa a fè pati angajman gouvènman an pou ranfòse ak modènize militè a. Li te reyafime angajman pouvwa egzekitif lan pou bay fòs lame Dayiti resous nesesè pou yo ka akonpli misyon konstitisyonèl yo. Pou pati pa li a, Minis Defans lan Jean Michel Moise te fè lwanj pou sipò Premye Minis lan ak Konsèy Tranzisyon Prezidansyèl la nan pwosesis ki mennen nan akizisyon ekipman sa. Daprè li, machin sa yo pral pèmète militè yo sipòte polis nasyonal la nan lit kont gwoup ame yo. Epi pnh lan nan yon nouvo skandal administratif, yon rapò entèn revele ke 6 mil. 284 pwomosyon te akòde an vyolasyon pwosedi legal ant jen 2024 a out 2025. Yo pretann iregilarite sa yo te lakòz dezòganizasyon entèn epi mete yon chaj finansye anplis sou leta. Daprè Komisyon Kontwòl Entèn ak Analiz Resous Zimèn nan, pwomosyon sa yo te souvan akòde san yo pa konsidere merit, ansyènte oswa kritè evalyasyon ki te stipile nan lwa òganik ak règleman entèn pnh lan. Nan kèk ka, ofisye yo rapòte te resevwa plizyè pwomosyon nan yon tan rekò san yo pa swiv pwosedi administratif ki nesesè yo kreye sou inisyativ Chèf Eta Majò André Jonas Vladimir Paraison. Komisyon an se te verifye regilarite mouvman pèsonèl yo ni nan nivo polis lan ni nan nivo administratif lan anba direksyon. direksyon enspektè jeneral Marie Elva Sinora Nassau Pierre, ekip odit lan te idantifye iregilarite menm jan ak sa ministè ekonomi ak finans te rapòte 2019-2020. Senk manm komisyon an ki te soti nan enspeksyon jeneral lan nan depatman resous zimèn nan te baze travay yo sou yon kad legal ki te gen ladan l Konstitisyon 1987 lan, dekrè prezidansyèl yo, Manyèl pèsonèl la ak Kòd Règleman Jeneral ak Disiplin nan. Desizyon yo te pran pa yon vòt majorite 3 a 5 apre plizyè odyans. Nan rekòmandasyon li yo, Komisyon an konseye Kòmandan an Chèf lan pou l revize oubyen anile pwomosyon iregilye yo, ranfòse mekanis kontwòl entèn yo, epi mete an plas yon sistèm evalyasyon, karyè transparan nan pnh lan. Konpayi avyon IBC Airways lanse premye vòl komèsyal li dirèkteman soti Les Cayes pou ale Miami lendi 10 novanm nan, yon gwo etap enpòtan pou aviyasyon nasyonal lan ak pou vil Okay. Nouvo wout sa gen pou objektif. Ti frè fasilite vwayaj pou rezidan Sid Ayiti yo ak dyaspora ayisyèn nan Etazini. Gouvènman ayisyen an te akeyi inisyativ sa a, li te reyafime angajman li pou modènize enfrastrikti ayeryen an epi ranfòse transpò ayeryen nasyonal la. Dapre otorite yo, mouvman sa a fè pati yon estrateji pou amelyore mobilite kolektivite entènasyonal ak. sèvis yo ofri sitwayen yo. Pou vil Okay, koneksyon dirèk sa reprezante yon opòtinite ekonomik ak sosyal enpòtan. Li ofri yon aksè pi rapid nan mache entènasyonal yo ak rezo komès rejyonal yo. Gouvènman an te mete aksan sou ke devlopman transpò ayeryen an se yon motè kle pou kwasans peyi a ak entegrasyon rejyonal la. Epi ant janvye ak oktòb 2025, plis pase 300 mil ayisyen depòte soti nan Repiblik Dominikèn, dapre chif otorite imigrasyon dominikèn yo pibliye. Sa reprezante yon ogmantasyon estime a plis pase 70 pousan konpare ak menm peryòd ane pase a. Operasyon depòtasyon yo afekte ni gason ni fanm ki gen ladan l timoun ak moun vilnerab. Plizyè òganizasyon dwa moun lokal ak entènasyonal denonse kondisyon rapatriman yo kòm inimen, site, arestasyon lannwit, separasyon fanmi ak mank de pwosesis legal. Depòtasyon mas sa yo ap fèt nan yon kontèks kote politik migrasyon an ap vin pi sevè nan Repiblik Dominikèn. Otorite dominikèn yo pretann y ap aji an akò ak lejislasyon. eleksyon nasyonal yo ak kontwòl imigrasyon iregilye a pandan obsèvatè yo ap pale de yon klima ki de pli zan pli ostil anvè sitwayen ayisyen yo. Se sou nòt sa n ap mete yon bout nan kondanse aktyalite a pou jodi madi 11 novanm 2025 lan. Mèsi anpil pou ekout ou ak fidelite w ak kondanse a. Toujou swiv nou sou diferan platfòm rezo sosyal